Commonwealth, yon òganizasyon ki ouvè kò l nan 6 kontinan nan mond lan. Ou konn abitye wè mo sa, ou pa vre? Ou konn abitye tande y ap di peyi Commonwealth, ou pa janm konprann li. Ebyen, se yon mo angle ki vle di common well being, e si m tradui l an franse, li vle di byen komen, byennèt kolektif, e pwopriyete pataje, richès komin. Men se yon mo ki elaji de sans inisyal li pou l vle di yon eta demokratik. Sa vle di yon eta ke pouvwa a se pou pèp la, pouvwa a se pou popilasyon an. Men, òganizasyon sa li menm Commonwealth, ki sa l ye? Ki kote l soti? Ki objektif li? Pou ki sa l te kreye? Rete la, m pral eksplike w. Se yon asosyasyon ki gen ladan 56 peyi endepandan, don laplipa se yon seri de ansyèn koloni britanik. Asosyasyon an genyen kòm fondman, demokrasi, lapè, dwazimen, devlopman, eksetera. Men tout avan 2022, asosyasyon an te genyen ladan l 54 peyi. Se Togo avèk 2 amò ki te vin jwenn an 2022 ki fè jodi a li genyen 56 peyi. Men, òganizasyon sa a li reprezante anviwon yon tyè de popilasyon mondyal la nan moman ke nou ap pale la, selon estimasyon yo. Li gen ladan l 2 peyi rich ekonomikman e gen ladan l 2 peyi an devlopman. Headquarters li sitiye a London e chèf siprèm li se Charles ii. Gen moun ki ka di bon Charles ii gen apèn 2 zan depi l enstale yon òganizasyon ki la depi plis ke 70 zan se li menm ki chèf siprèm li, ebyen rete la Nou pral eksplike w. Pou konprann Commonwealth fò w gen yon ide de Anpi Britanik la. Paske Commonwealth li pral vin fiti Anpi Britanik la. Se kòm si m ta di w se Anpi Britanik la modere. Anpi Britanik. Se yon bagay ki te kòmanse nan lèzane 1600 sou rèy Larèn Elizabeth Premyè. Kote ke te gen yon kapitèn ki te rele John Smith. Ki te pral etabli premyè koloni yo nan Jamestown nan eta Vijini Ozetazini. Epi yo pral kontinye elaji, kreye koloni tout kote jiskaske yo pral okipe anviwon 20 pousan de tout popilasyon mondyal la. Epi vin rive nan lèzane 1700, 1800, koloni yo ki te anba dominasyon anglè yo, ki te oprese, pa t gen posiblite pou yo te gouvène tèt yo, te pral kòmanse soulve. Se konsa ou pral jwenn 13 koloni ki te pou ameriken yo te soulve e yo te pran endepandans yo nan men anglè yo an 1776. Men gen yon pakèt lòt koloni ki te rete anba dominasyon. Men rès koloni ki te rete yo te pral kontinye fè soulèvman. Ebyen se konsa yo te pral bay popilasyon blanch yo tankou Kanada, Ostrali, stati dominyon. Sa vle di ke yo gen posiblite pou yo gouvène tèt yo men anba chapo, anba kouwòn oubyen anndan anpi britanik la. Yo kapab jere afè enteryè yo men y ap rekonèt de manyè senbolik ke ok anpi britanik la se chèf leta yo. Se sak fè w pral jwenn Kanada pa gon prezidan, Ostrali pa gon prezidan, Jamayik pa gon prezidan, Bahamas pa gon prezidan. Yo genyen yon gouvènè jeneral, yon premye minis. Gouvènè jeneral la se reprezantan wa a. Gen 15 peyi anndan oganizasyon sa ki se realme state. Sa vle di de manyè senbolik se wa a ki se chèf leta yo. Nan moman n ap pale la an desanm 2024, se wa Charles 3 ki se chèf leta 15 peyi sa yo, y konpri Kanada, Jamayik, Bahamas, Ostrali, etc. Kesyon Realm State la se t on parantèz pou w ka konprann pi devan, men premye peyi Anpi la te bay stati dominyon se te Kanada an 1867, dezyèm peyi yo te bay stati dominyon se te Ostrali an 1901, e twazyèm peyi yo te bay stati dominyon se te Noufawnnlann An 1907, e katriyèm peyi yo te bay stati dominyon, se te Nouvèl Zelann, toujou an 1907. Men fò m pa bliye pou m di w ke Newfoundland se yon tèritwa kole avèk Kanada ki te pral vin fè yon sèl avèk Kanada nan ane 1949. Ok, e senkyèm peyi Anpi la te bay stati dominyon se te Afrik di Sid an 1910. Avan yo te bay stati dominion avèk koloni sa yo, te konn gen gwo rankont ki fèt ant reprezantan koloni. Youn nan pi gwo rankont ki te fèt se te Colonial Conference an 1887, kote yo t ap selebre sa ki rele Rèn Victoria's Golden Jubilee, ki make senkantyèm anivèsè Rèn Victoria sou twòn nan. Ok, an 1887, Rèn Elizabèt ii nou konnen an, ki mouri an 2022 a, potko sou tè a. Epi yo t ap selebre pouvwa avèk swadizan inite ki gen nan twòn nan. Men nan vin rive an 1926, kote yo te pral gen pwochen pi gwo konferans yo ki se Imperial Conference. Se nan konferans sa a, Wayom Ini avèk Dominyon yo pral aksepte ke yo egal an stati. Epi yo pral vini ofisyèlman avèk sa ki rele British Commonwealth of Nations. An 1926 sa, se nan menm ane sa a, Rèn Elizabèt ii, ke nou konnen an, ki mouri resamman, te fèt. Men tout an 1949, se te 8 peyi sèlman ki te nan asosyasyon sa a, British Commonwealth of Nations, Wayom Ini, Kanada, Ostrali, Afrik di Sid, Pakistan, Nouvèl Zeland and Sri Lanka. Men nan vin rive an 1953, Rèn Elizabeth pral kouwone, Rèn Elizabeth ii ranplase papa l, Jòj vi. Men se te yon moman ki difisil pou Wayòm Ini paske ekonomi yo te pran anpil kou pandan Dezyèm Gè Mondyal ki te fèt de 1939 a 1945. Donk, nan moman difisil sa a, anpil nan koloni yo te kòmanse revòlte e vle vin endepandan. Pa egzanp, End te fè manifestasyon pou l te kapab pran endepandans li. Kenya te fè manifestasyon pou l te kapab pran endepandans li. Men, Wayom Ini te mande yo, yo kapab endepandan, men aksepte pou ke yo menm yo toujou rete nan Commonwealth. Apre Dezyèm Gè Mondyal, bagay la te di anpil pou Wayom Ini. Koloni ki an Afrik yo te kontinye eksplwate, yo te konn eksplwate resous minyè yo, plantasyon yo, e menm nan Karayib la, yo te konn anwole mesye yo nan koupe kann. Yo te konn menm al chache moun ann Afrik mennen nan Karayib la vin koupe kann. Men lè Rèn Elizabèt de monte l pral bay yon respè. L pral fè konprann ke Commonwealth ki genyen jodi a, li konplètman diferan pa rapò a Anpir ki te genyen otrefwa. The Commonwealth bears no resemblance to the empires of the past. It is an entirely new conception. Men sepandan, se te yon strateji pou konsève Anpir la pa rapò a tout menas sa yo ki lye a tout koloni sa yo ki vle pran endepandans yo epi deklare tèt yo repiblik. Paske depi yo deklare tèt yo repiblik, yo pa anba monak la ankò. Sa vle di ke kou yo konplètman endepandan. Donk yo pral chanje non òganizasyon sa a de British Commonwealth of Nations an The Commonwealth of Nations. Ni peyi ki pran endepandans yo a, ni sa ki toujou rete anba chapo Anpi Britanik lan, yo toujou nan Commonwealth. Men, Tout sa ki rete anba chapo Anpi Britanik lan, yo rele yo Reann. Rèn nan rete de manyè senbolik chèf deta peyi sa yo. M te pran egzanp Kanada, Ostrali, Jamayik, Bahamas, ok, etc. Yo te chanje non an, pa sèlman paske gen nan peyi yo ki te pran endepandans yo, men se te pou yo te kreye posiblite tou pou peyi ki pa t kolonize pa Wayom Ini te entegre asosyasyon an. Pa egzanp, premye peyi ki pa t kolonize pa Wayom Ini ki te entegre asosyasyon an se te Mozanbik an 1995. E apre sa, ou te pral jwenn Wannda an 2009, epi Togo avèk Gabon an 2022. Pandan n ap pale la a, an desanm 2024, asosyasyon an genyen 56 peyi ladan l. Commonwealth se youn nan pi gwo asosyasyon ki gen nan mond lan. Se yon òganizasyon selon sa yo di tout moun ladan l gen menm dwa, se demokrasi e se yon opòtinite tou pou peyi swadizan yo rele ti peyi yo gen aksè diplomatik a yon seri de gwo pleyè tankou Kanada, End, Ostrali e menm monark lan ki se Wayomini. Etan done tout manm ki nan asosyasyon yo egal, apre lamò Rèn Elizabeth an 2022, yo te chwazi Wa Charles kòm tèt Commonwealth, men sepandan nenpòt lòt peyi, nenpòt lòt manm nan asosyasyon an te kapab, ok, lidè kò asosyasyon an. Donk, men sa ki Commonwealth la. M pran w lwen m mennen w la a, te kapab gen plis detay men videyo a t ap twò long. Pataje l.